Boule yo Boule yo Jije yo Jije yo Makout pa ladann. Makout pa ladann lame pa ladann. Mwen antre nan bitasyon an m pral jete dlo se pou la fanmi yo mwen antre. Nan gran lakou a pou m jete dlo se pou eritye yo la fanmi se pa etranje m ye eritye se pa etranje m ye nan pran ka mwen nan demanbre a nan ki peyi ki pral gon chanjman. Kèlkeswa chanjman ki pral egziste nan peyi a, pou nou ekskli yon gwoup moun nan pouvwa peyi a oubyen nan devlopman peyi a. Mwen poko jwenn sa non nan rechèch mwen non. Mwen poko wè sa. Nou gen dwa. Jije yon kriminèl kondane l. Moun ki konn ap fè krim anndan gouvènman an, men nou pa kab ekskli yon gwoup moun nan yon peyi. Sa enposib. Ènès

Ekskli yon gwoup. Non m se yon gran maksim. M renmen non sa a. Ou kapab rele m moun ke m ye a. Mwen jete dlo e m ap toujou jete dlo pou nou, menm si m lan emisyon an, menm si m pa ladann, pou ras afrikèn mwen an, nwa a. Frè m ak sè m yo. Men tanpri pa bliye pataje e abòne Tele Ayiti Rezistans. Sa ankouraje m pou m pou m pale avè nou. Ago, ago si, ago la. Jodi a nou pral pale de tranzisyon yon gouvènman ditaktoryal oubyen diktati avèk yon yon tranzisyon ki pral yon tranzisyon demokrasi oubyen yon demokrasi popilè. Gen 2 sòt demokrasi. Gen yon demokrasi laboujwazi a, gen yon boujwazi, gen yon demokrasi kolon an fabrike e gen yon demokrasi popilè a. Kidonk, nou t ap jwenn Nan kontinan sa a, ou jwenn Kiba gen yon demokrasi popilè. Men se menm jan tou an Ayiti, nou manke arive oubyen atann yon demokrasi popilè an 91. Men sa poko janm fèt. Non te vote. Demokrasi popilè a, men yo te vin kraze l, oubyen kraze l oubyen eradike l. A vle di sa, sa pa t ko fè fè pitit. Sa ki bon pou yon nasyon oubyen yon lidè nan yon nasyon, gen de eleman ou dwe apresye. Lè w fè yon erè, ou komèt yon erè e ou konnen erè a e pou ou pa kontinye fè l ankò. Paske lavi a se yon lekòl aprantisaj. E pou sa mwen rele yon fòm lekòl aprantisaj. Kèlkeswa laj ke w te genyen an, pwosès Edikasyonèl lavi a, chak jou yon moun ap leve, sa aprann ou eprann. Wa wap aprann e wap wap komèt de èrè. Men mwen menm m pa konn konbyen mil èrè mwen komèt lan vi m, men lè m rekonèt li, son viktwa pou mwen. Se menm jan tou avèk yon pèp, yon lidè, Fò konn erè e fò aksepte kritik. Jodi a nou pral pale de sou sa yo rele tranzisyon nan yon peyi. M repete ankò, tranzisyon. Pou yon chanjman nan peyi, pa fè l an gwoup. Ou pa ka ekskli yon gwoup. Fò tout moun chita pou yon dakò avèk yon pwen devlopman ki pral ede nasyon an. Ann eseye gade. Ann pran yon egzanp pito. Egzanp nou pral pran an, nou pral pale de Jeneral Maximiliano Hernandez Martinez, San Salvadò. Eske lame San Salvadò a janm kraze? Yo modènize l, yo jije kriminèl, moun ki pran pouvwa yo, men pa janm ka, tranzisyon an pa janm gon eksklizyon yon gwoup. Se tout moun ki dakò pou devlopman an. Kèlkeswa pati ke w te ye a, pòt la ouvè pou nou. Men se malere, peyi pa nou an, chak gouvènman ki monte, li ekskli yon gwoup. Bon, ke m retounen sou, ke m kite Ayiti toujou, ke m antre kote m vle antre a. Bon, nou pral pran jeneral Lismo Trujilio.

Dominikèn lan ki pral transfòme yon demokrasi, m pa kab di yon demokrasi popilè, pou jis kounye a la, w ap jwenn rasin lame Trujillo a. nan pouvwa peyi dominiken an pou devlopman peyi a. Bon, sa ki pi tris la, Sendomeng poko janm fè yon jijman krim, yon krim lame Trujillo a te fè. Tout moun vin enkli anvè yon devlopman yon nasyon. N ap kontinye toujou. Menm lame Batista a, pa Fidel Castro a, Fidel Che a diferan, son revolisyon. Nèg sa yo te, nèg sa yo te nan pi bon pozisyon pou yo te kraze lame kibèn lan. Yo pa kraze lame lame kibèn lan. Yo mete, yo, yo, nèg yo, nèg yo fòme yon fòm edikasyon popilè e yon demokrasi popilè e se nèg sa yo Jèn ti gason ki te nan lame yo ki pral ede peyi a. A vle di menm lè yo te vin yo te vin fè envazyon envazyon Kiba, ou te wè tout lame a t ap kanpe pou defann lide lidè yo. M ap pale de Fidel Castro. Se pa 12 nèg Fidel Castro te desan avè yo a ki te nan lame Kiben an. Nou kapab wè kòman tranzisyon an vin fèt. Se vre, Che Kevara te jije tout kriminèl yo. Depi te gen senk oubyen twa temwen ki te la Yo te fè yon krim, misye fizye yo. Mwen dakò ak misye. Yon kriminèl ki te bwè san yon pèp, ki te fè yon pèp, yon pèp enjistis, ou pa kapab viv sou moun. Bwavo pou Ti Keva a, se sa ki vin sovgade. Revolisyon kibèn nan e. E si Fidel Castro pa t fè sa, e si Che Guevara pa t fè sa, jodi a, ou pa konnen. Dieu seul sait. Nou pral pran 2 egzanp Avan yè la a. M pral pale de 2 kriminèl ki fè Lafrik kriye san e vomi san. 2 kriminèl ki retade kote Lafrik ta pral libere, kote yon pòsyon nèg yo te sèlman gen kapasite kòm yon modèl, moun ta pral swiv yo pou yo libere Lafrik. Yo di a Lafrik pa t ap konsa. M ap pale de Patrice Lumumba e m ap pale de Thomas Sankara, 2 nèg sa yo etan vizyonis ki ta bay la, ki ta pral, ki te prè pou bay Lafrik e Afriken yon direksyon kont lamizè, kont eksplwatasyon, kont kapitalis e kont kolonyal. De kriminèl sa yo ki ansasinen de nèg sa yo, youn ladan yo manb ou tou Sese Seko. Nèg ki te kraze. detwi mouvman panafrikanis la lè l te vann Patrice Lumumba. Lòt eleman, m ap pale de Blaise Compaoré. Nèg ki te asasine Thomas Sankara. Sa ou rele Che Che Kevale Lafrik la men m pap janm pou respè m gen misye m pa pral idantifye misye yon lòt moun men misye si tèlman te fas rapid yo te rele l Che Lafrik yo te konpare misye ak Che ak Che Gevara men m pap m pa pral non nèg misye se Toma Sankara chak moun gen karaktè pa yo chak moun gen enèji pa yo e chak moun gen M pa pral, m pa pral bay, m pa pral prezante misye avèk yon lòt moun. Malgre m respekte anpil, anpil, anpil, anpil Che Guevara. Ou pral wè kòman tranzisyon an fèt. Avan, m ap pale bay avan yen la. Kidonk, pran yon gwoup moun, makout pa ladan l. E, frè m yo ak sè m yo, Ayiti pral fè yon bagay, ki pli odieuse pase sa vakabon kriminèl an Ayiti a ki te rele Rochambo fè a. Pa bliye Rochambo te mete yon gwoup, te mare nèg lan poto epi dife. Li sèk lè a dife, lè ap chèch, ap swe pou san w vin chèch nan dife a. Se menm bagay nou te fè frè nou. Lè Janklod Divalye ale, gen de moun ki pral sezi wi, Maksim kap antre nan konsyans konsa. E menm bagay nou te fè frè nou. Lè Janklod ti bebe a te ale, nou pran frè nou, nou fè yon sèkl Nou mete kawoutchou, kawoutchou, kawoutchou, kawoutchou pou san nou pa wè tèt li ankò, epi nou pran yon galon gaz, e tout moun alantou ap gade, tout timoun ap gade, epi n ap brile yon moun. M kapab konprann fristrasyon mas la. M kapab konprann fristasyon enjistis 29 an. yo t ap soufri a, m konprann yo. Men, yon lidè, ou se yon direktif yon nasyon. Yon lidè pa yon endividi, se yon gwoup. Jiska prezan m ap pale avè nou an, m poko kwè brele moun entèdi an Ayiti. Paske, m pa renmen pale bagay m pa konnen. Men m poko janm wè yon kote m di yo te, gen yon kote m wè yo, lalwa Peyi Dayiti a entèdi pou boulon moun. N ap viv nan yon peyi, pafwa, trè souvan moun fè yon aksidan, l ap kondwi fè aksidan, li tiye tèt li, paske sa yo rele aksidan. An Ayiti, si w ap kondwi machin ou fè aksidan, fò w kouri kite machin nan pou yo pa brile w. Mwen pa konnen, m pa pale bagay sa m pa konnen. Èske gen yon lwa kont brile moun an Ayiti? Èske gen yon lwa si moun fè yon aksidan, ou pa gen dwa kouri? Yo pa gen dwa tiye w, yo pa gen dwa met dife sou ou. Sa m pa konnen. Men jiska prezan sa m kapab wè, mwen temwen an Ayiti dènyèman, dezan de sa m Ayiti, yon moun fè aksidan, se kouri l kouri, moun ap kouri dèyè l pou te brile l. Si yon moun ki sove li di non, Entèl pa gen rezon. M te wè de grenn je m sa l te fè. Kidonk, mwen pa konnen. Sa vle di tranzisyon pouvwa pa fèt pou ekskli yon gwoup. Ke m fon lonmonon nèg la Misye rele François Duvalier. Anpil moun yo prezante François Duvalier on nèg 1957. Youn nan bagay m aprann nan istwa, Tout tan yon moun pa konnen lè l mouri. E pa konnen lè l gen an non. E lè m di konnen, ou ka wè lè l mi an, ou pa konnen l. Wè yon moun se 1, konnen moun nan se 2. Si w ap batay avèk yon lènmi, fò w konnen lènmi an fondamantal. Fò w konnen lavi l pou w mèt do l atè. E si w pa konn lavi l, ou p ap janm kapab fè anyen. Paske w pa konnen moun w ap batay la. Se yon pwoblèm pèsonèl ke w genyen. Ou pa konnen moun ke wap batay avèl la ok. François Duvalier li pa yon nèg 1957 li son òm 1907 depi depi kilè misye ap bati oubyen konstwi piramid li pouvwa yo yo yo yo piramid pouvwal depi kilè Se vre, mesye gen dwa pa t lan gouvènman a 18 an, men depi a 18 an, mesye te yon sèk l ap prepare tèt li. Depi a 18 an. Kounye a, 18 an, kounye a pran 1957, kounye a la, retire 18 ladan l, w ap wè konbyen tan li te ap prepare tèt li. Kidonk, ki jan ou vini, ou fè vini, piramid sa ou di ou vle kraze l, Marco t pa ladann. Men ki piramit ke yo te bati pou te ka kontre kont kare piramit misye bati preske 30 an an. E kidonk, se la ke m di nou konsa, yon lidè yon nasyon avèk yon nasyon gen 2 eleman ou sipoze konnen. Lè w komèt yon erè, Epi w dwe aksepte kritik. Men sa m aprann nan yon eleman ki rele, misye ekri, si m pa manti, Written in Blood. Misye rele Hen. Hen. Hen. Liv misye a rele Written in Blood. Misye rele Robert Deep Hen, te bagay konsa. Misye di konsa. Youn nan rezon François Duvalier te 14 ans e m toujou ap m toujou di sa Rèy François Duvalier a fini depi an 71 se yon zon se yon zonbi ki te sou pouvwa a nou ka di sa nou vle men se yon zonbi ki te sou pouvwa a Rèy vrèman politik Duvalieris la fini depi an 1971 Misye Robert Hain di konsa, Gouvènman ameriken an te konnen tout enjistis krim François Duvalier t ap fè nasyon an. Se pa jete yo pa t ap ka yo pa t vle jete François Duvalier. Men yo pa jwenn moun ki pou ranplase l yo paske tout moun yo te wè yo se moun ki t ap defann enterè pèsonèl yo. Tout moun ki te kont Divalye yo, se moun ki te vle se pouvwa ti klik, ti klik, ti klik isi. Misye di si yo te jwenn vrèman gwoup moun sa yo se moun ki te nan enterè pou devlopman peyi Ayiti, François Divalye pa t ap fè 14 zan sou pouvwa. Mwen gen yon kesyon mak de sa Robert Hend di a, paske jodi a nou pwouve Lamò Jovenel, Eske moun ki tap batay kont Jovenel yo, e se moun ki te gen yon vizyon, te gen yon plan, te gen yon devlopman pou peyi Ayiti a, oubyen se gato a yo te menm yon mòso ladann? Sa transparan e l klè, se yon mòso gato yo tout te bezwen. E dezyèmman, m ap retounen sou sa Robert Hend di a, si te gen moun te gen kapasite, konpetans, te konpetan, a vle di pou pou pouvwa an Ayiti, jodi a la a, ou ta pe gen yon diskisyon nasyonal ki direksyon peyi a te ka fèt apre lamò Jovenel. Misye ale deja. Men w kapab wè moun ki la yo Menm nan mitan yo, y ap batay pou moso gato a. Sa k pa konn Sa k pa konn plis nan gato a, li voye li kòmanse ap voye pye. Yon pwogresis, yon moun ki serye, ou pa ka entegre lan mouvman ansasen, kriminèl sa yo. E mwen dakò avèk Robert Hahn, si te gen moun serye nan peyi a, kòmanse pa mwen menm, peyi Ayiti pa t ap nan eta jan l ye a. E si gen moun serye tou, Nou poko pwononse tèt nou. Pa bliye son ti gwoup de 3 moun ki vin kèlkeswa nasyon an li vin bali yon direksyon. E m ta swete yon jou genyen. E si moun genyen an Ayiti ou fè ou pe bouch ou nan sa kap pase Ayiti a la Ou konplis. Paske tout moun ki wè kote enjistis bay yon kote, ou pa ouvè bouch ou. Ou pa denonse sa, ou son koupab. Non m se yon gran Maksim. Ale m prale, si m pa tonbe, yon jou na wè lan wout la.